Swa avèk yon KPT redwi, ou dimwens ke avèk yon lòt gouvèneman, ou dimwens ke ni KPT, ni Fils-Aimé pap la ankò, se 2 kesyon moun yo ap poze pa rapò avèk sa ki genyen kòm enfòmasyon. Men antouka, nou menm nou la, n ap gade, n ap swiv, n ap analize, n ap kesyone. Dosye imigrasyon nan peyi Etazini, paske mwen konnen gen anpil moun k ap gade m la, Gen plim kap tande nou la. Mwen menm, Désir et Sévère. Men kisa ki pran kòm desizyon ayè jedi 4 desanm nan bò kote otorite yo, sitou otorite nan kesyon imigrasyon nan peyi Etazini. Dènye desizyon ke DHS pran, yo fè konnen ke yo diminye sou kantite ane ke yo te konn bay moun lè yo te fè azil, kat travay pou yo t al travay. Tande byen. Paske otrefwa, lè yon moun te fè kat travay anba azil, lè yo reponn azil la oudimwens ke lè yo voye kat travay ba ou, kat travay la te la pou 5 an. Sa vle di, ou ka fè 5 an travay sou li. Kounye a, yo redui l a 18 mwa. Sa vle di 1 an edmi. Èdi yo retire nenpòt 3 zan ladan l. E sa? 3 zan, 3 zan edmi yo retire ladan l. Sa vle di kounye a, eben, e sesi di Dezi, se vè, avèk anpil avoka ke nou pale, yo di Blèz, monchè lese m di w, se yon strateji ke Donald Trump ap eseye itilize ankò, paske nèg yo bezwen rive yon kote pou yo gade, kòm se pa yon bagay ki fasil, men, y ap gade kòman ke yo kapab redui koze azil lan, rann koze azil lan vin trè trè difisil, paske yo konprann politik, estrateji anpil imigran, pa ayisyen sèlman hein, pa ayisyen sèlman, se plizyè lòt nasyon, yo konprann ke enben lè imigran peyi sa vin an Etazini, yo fè demand azil lan presizeman swa pou yo kapab jwenn Re, Papye legal, ou di mwens ke pou yo jwenn kat travay pou yo travay pandan 5 an. Enben, yo konprann ke jodi a gen yon ansanm de moun ki fè demand azil ke istwa yo, sa yo avanse kòm rezon kòm kwa moun ta pèsekite nan peyi yo, yo pa kenbe, yo pa valab. Kidonk sa vle di ke y ap eseye gade ti kal pa ti kal pou wè kòman ke yo kapab egzakteman Désir Venès e Jean Wilner Sévère redwi nan kantite ane ke yo te konn bay ki se 5 an sou kat travay la. Men anote, selon avoka Frandley Denis Julien, avoka imigrasyon ayisyen Etazini, misye di ke moun ki te gentan gen kat travay pou 5 an deja yo, selon sa misye di, sa vle di moun yo te gentan apwouve, yo voye kat travay 5 an ba yo, moun sa yo, yo pap frape pa mezi sa. Ayiti, yo pap retire nan 18 yo pap retire nan 54 travay yo an. Men si se 2 moun ke uscis, DHS pral reponn kounya la nan koze demand azil, lè yo pral voye kat travay ba ou, ebyen kat travay sa a, w ap wè ke l ap gen yon peryòd de 18 mwa sou li. E la ankò Désir, li pap osi fasil. Sa vle di ke. Se 2 desizyon k ap pran pou ke gouvènman Trump lan mete imigran yo an sitiyasyon difisil, pou ke yo pa ka al travay, yo pa ka peye bil yo, yo pa ka fè anyen, yo pa ka fè sesi, jiskaske pou ke moun yo deside depòte pwòp tèt pa yo, jan l di an sibi pi wo, yon depa volontè, se sa yo deside pou yo fè, li di. Kidonk. Men sitiyasyon an e m vle ke chak moun konprann sa. Men sa m vle di Dezi m pral ba ou mon frè. Kèlkeswa imigran ayisyen frè m sè m k ap tande m la. M ka konprann Ayiti pa bon. M ka konprann lakay poko bon. W ap poze kesyon kilè lakay a bon. Mwen menm tou m gen m ap poze kesyon sa tou. Men ou konn sa m vle ke w konn nan tèt ou? Avèk teknoloji a jodi an, ou di mwens ke ou pa oblije se Etazini pou w ye pou w reyisi. M vle ke n konprann sa. Ou pa oblije se Etazini pou w ye fizikman pou w reyisi. M pa di Ayiti paske kèlke pa ou ka di Ayiti a trè difisil. Men. Gen de lot peyi la depi ou ale ou legal ou gen dokiman legal mwen su e sèten depi ou stabilize vi ou ou mete prensip nan vi ou wap bati yon pwojè mwen garanti ou ke wap kapab viv ou ka pa di ou pa fè gwo eksplwa gwo siksè men kan menm wap viv ti tan ke ou dwe viv lan an fanmi tèt repoze Tè trèt Deziré Nèst kòman nèg yo mon frère? Mèsi tè son'm nan bèl e byen anfòm, trè kontan pou nou rejwenn nan kalfou verite pou n kontinye vin analize epi pataje enfòmasyon yo avèk zanmi entènot, telespektatè, telespektatris ki branche enpe patou men sak nouvèl ak diferan lòt platfòm nou yo pou yo kapab byen konnen sa kap pase anndan peyi a enfòmasyon etranjè yo nan mizè kontèks ou sot fè yon gwo travay pou pèmèt ke Imigran an jeneral, sitou konpatriyòt nou yo ki Lèzetazini Damerik, pratikman gen yon ide sou sitiyasyon an. Plè Sitèson nan depatman Latibonit, tankou jan w sot di l lan, bandi baz Gran Grif Savyen yo touye 3 moun nan komin an Lyankou nan zòn nan Payen pandan yo fè kwè ke y ap repliye e kite komin e kite zòn Ponsonde. Yon sitiyasyon ki parèt trè difisil kote popilasyon an ap poze tèt li kesyon kilè, ki jou moun ap sispann mouri nan nivo depatman Latibonit pa kriminèl teworis Viv Ansanm, ki reprezante pa Baz Gangriff ki gen Luckson Elan nan tèt li nan Sajen Lavil, premye seksyon kominal Ti Rivyè Latibonit. Pandan jounen ayè a, enben bandi Baz Gangriff yo, tankou jan Luckson te mande l, bandi yo abandone zòn Ponsonde. Men se pa avèk pwòp volonte yo. Sonje, nan mèkredi, te gen gwo afwontman, gwo kout zam, divès nan bandi Baz Gangriff yo te touche pa bal pa mesye otodefans lapolis ki te aktivman andedan operasyon sa a. E menm jan, nan menm mèkredi a, lapolis te gen entèvansyon ke yo te fè nan komin Lyankou ki pèmèt ke yo rekipere yon ansanm espas tankou zòn nan Estral la nan komin Lyankou. E mesye yo depatcha komisarya a nèt, pa gen kes, pa gen ni achitèk ni enjenyè ki kab repare batiman sa a paske mesye yo kraze tout bout mi yo, menm fè ki te konstwi komisarya a te mesye baz Gan Grif yo leve ladan l. On sitiyasyon anpil nan moun yo ki ap kesyone kisa ki pral fèt. Enben, pou jounen vandredi sa a, gen gwo mobilizasyon ki konvoke plizyè kominote nan nivo depatreman Latibonit. Se nan komin Vèrèt mouvman sa ap fèt, enben ansanm òganizasyon ki gen Konbit ba Latibonit konba, ki gen Pòl Polix nan tèt li, Wilzè Aleksi, yo anonse mouvman sa a pou yo kapab egzije Premye Minis Alix Didier Fils-Aimé vin enstale Centre d'opération et manipulation dwon kamikaz te gen lajan ki te disponib pou li a nan nivo Patchwal nan komisarya ki sou wout nasyonal nimewo 1 an nan Pòson 2 ki kab pèmèt ke yo fè operasyon a distans nan baz gang yo menm jan sa ap fèt divès kote. Anpil moun te konn tout tan ap kesyone Eske sant doperasyon dwon kamikaz ki genyen nan Pòtoprens lan, li pa pou Lanmò San Jou? Eske l pa pou Jeff Canaran? Enben nou kab remake, nan operasyon Andy Apert ak Charles Henri Becker a, yo te itilize dwon kamikaz. Si m pa twonpe m, Blaise Peterson, e MKG 3 jan l te rele tèt li a, Ti Lyon, se dwon ki manje yo apre yo fin prepare. Pa gen sant ki nan Kwadèboukè. Sa vle di, ansanm de sa ke mesye yo ap ese donk avanse kòm agiman pou operasyon avèk dronn kamikaz avèk task force ke yo genyen an, se kaka rat dèyè bwèt pa gen anyen serye ki ap fèt vre, se operasyon boujwa ak gran nèg ki ka bay rezilta anndan peyi a, men kanta pou ti malere ti malerèz ki ap kouri kite lakay yo, e malerezman pa gen anyen ki deside. Divès vwa nan nivo depatman an di strateji ke Gran Grif itilize pou l di ke l kite Pon Sonde a, se otorite ki nan Konsèy Prezidansyèl Tranzisyon an ki pratikman mete sa nan tèt yo. Joseph Jouthe, èske se nan yon fowòm ti zanmi avèk de jounalis ke li t ap pale, li fè kwè se te yon pinisyon ke yo te ba li lè ajan swat yo t al mouri anndan Vilaj de Dye e l prezante ansanm ajan swat sa yo kòm de polisye fidèl avè l ki te mennen operasyon nan Latibonit ki te touye Odma. Nou menm ki te prezan nan nivo depatman an. Nap di ansyen premye minis Jout se fo e achi fo paske pat gen inite spesyalize nan operasyon ki te manje Odma a. Se te popilasyon an ki te mobilize le direktè depatmantal avèk lè inite depatmantal de metyen dòd, idmo, rantre anndan on premye fwa, on dezyèm fwa yo frape bandi yo. Nèg ki isit ki pase nan pouvwa ak nèg ki nan pouvwa jodi an mantè pase yo pa genyen yap eseye donkè kouvri e se te sou Joseph Jouthe kouman fè on nèg ou ta ka fè di mwen ke ou te premye minis chèf CSPN ou pa okouran si te gen operasyon ki ta pral mennen nan Vilaj de Dye jiskaske ajan swat yo vin mouri se lè sa ou konnen e wap di se pini yo pini ou nivo depatman Latibonit gon pwa lou nan vil Senmak. Pò Senmak lan, konntenè pa ka debake sou li. Se te desizyon. Joseph Jouthe pou te fè yon gwoup gran nèg plezi. Egzat. Pou, apre nèg yo fin distribye anpil zam, kreye gang nan depatman an, ebyen yo di, yo pral pèmèt ke moun yo mouri avèk grangou, dyaspora ki ap gade, ki ap tande la a, ki soti nan depatman Latibonit, ki te konn itilize waf Senmak la, nan voye yon konntenè, tankou jodi an, Aprè pil zam gen nèg yo mete k ap touye moun. Moun ki nan grangou k ap lanse SOS. Sila yo ki nan vil Senmak, ki nan Timonèt. E pa bliye ke vil Senmak li vin plis ke on vil dakèy Blaise Persson Jean Wilès Evert. Moun ki kouri kite Kabarè. Moun ki kouri kite Akayè. Moun ki kouri kite Monwi. Tout moun sa yo, yo refoule nan vil Senmak. Moun ki kouri kite Tirivyè, Lyankou, Dechapèl, Lachapèl, Dezam, Kafoupèy, Ponsonde, tout moun sa yo. e moun ki kouri kite Machan Desalin egalman, yo antanse nan vil Sen Mak, swa nan de legliz, nan de lekòl oubyen sou plas piblik lan. Èske w konnen moun sa yo, si Joseph Jouthe pa t fè gwòsè krim sa avèk moun Latibonit nan enpoze on sanksyon sou pò Sen Mak la sou pretèks gen zam k ap rantre ladan l pandan pò Lafito zam ap rantre tout jounen, CPS nan Pòtoprens zam ap rantre tout jounen ladan l, Kap Ayisyen tout jounen zam ap rantre. Pa gen kenn desizyon ki pran kont moun sa yo, men depatman Latibonit kòm se yon depatman nèg yo t ap chache detui a tou pri, yo mete yon sanksyon e sanksyon sa l ap peze lou sou do depatman Latibonit. E pa bliye, se te sou Joseph Jouthe, si memwa m pa fè m defo, lè Lickman Delil te deside enpoze bandi yo soti anndan an epi l ap pral revoke l, paske nèg sa yo pa t pou trake bandi anndan peyi a. E apati de sa a, bandi pran jarèt nan peyi Dayiti, y ap fè sa yo vle ak sa yo pito Blessy Tèson nan Kenskòf Bandi pa sispann vyole, asasine, touye, kidnape moun, men ou pa tande lapolis di yo mennen operasyon, yo rekipere 2 otaj, men tande, lapolis mennen operasyon, rekipere 2 otaj. Ki sa k koz kidnapin kontinye ap fèt nan zòn nan toujou? Operasyon ponpye ki ap fèt la yo, yo pa bay rezilta, se plis menase y ap menase popilasyon an. Jeff Canaran moutre ke yo pa batay kont oligak kowonpi vre. Jeff Canaran pran defans pou konpayi Digicel paske te gen yon rimè oubyen yon koze deklarasyon ki te soti de Akayè, moun yo te di ke yo pral atake sous de revni ki pèmèt ke Digicel ap ranmase lajan sou yo, swa pou apèl telefonik, pou MonCash kap fonksyone. Yo te di yo pral atake l nan zòn Kaliko. Ebyen, Jeff te klè wi. Jeff di, depi yo fè sa, yo pap ka fè 24 trè kanpe sou tèren an, l ap atake yo. Ki kote, kiyès ki ba l misyon sa a? E sonje ke bandi sa yo, yo sabote espas la plizyè fwa deja. Èske yo tou gen djòb pou yo fè sekirite espas lan, se nan men boujwa ak yo vini? Blèz Fèson, kesyon eleksyon, y ap pale la jodi an. Li son bagay byeze. Li son bagay pou fè tan pase. Mesye se lòt tranzisyon ke yap mete dayè Albert an di li rantre andan peyi a se kontra ak vin renouvle pou pèmèt ke nèg yo kontinye domine peyi dayiti jwèt avèk pèp ayisyen an yo pran responsablite yo fas avèk menas ki pandye